Tu peux mete le volume down for me? Merci. Okay guys, so I'm in the each right now and um, I'm on my way back to Boston. I'm going to the airport, Charles de Gaulle. Um, m pral nan Charles de Gaulle airport lan la. Pou m al tounen back Boston, so m nan each lan. M avèk driver an la. M pa, m pa ka montre nou driver an paske misye pa vle m rekòde l. But anyways de tout fason. M ap montre nou kijan trip lan pral ye. Ou konprann sa m di nou la? M ap montre nou èpòt lan. M ap montre nou nan ki, nan ki avyon konpayi m ap tounen, bagay sa yo. So, m ap, Eli ap kite Frans kounya la. M ap miss Frans, but m ap come back. back. Je va come back bientôt Même si mon français est style marron Même si mon français n'est pas tellement bon Toujours mais je va Je va come back Peut-être quand je come back Mon français va augmenter So, stay tuned ok Nou pral wè bagay. You guys see this uh the military the French military. You feel me? So sa se fransè military yo se konsa yo fèl nan Charles de Gaulle airport So yeah so I'm leaving I'm leaving France man Goodbye France I'ma see ya another day another time ma wè nou yon lòt fwa Ou konprann sam di w lan? But anyways de tout fason M pral pase nan sekirite pou yo make sure ke m pa gen manch sou mwen, ou konprann sa m di w lan? Pou yo make sure m pa gen bagay avè m pase ou konnen m se yon tapajè. So m pral pase nan sekirite pou yo tcheke m, pou yo wè si m pa gen bagay yo avè m. But anyways de tout fason m pa egare m pa gen anyen avè m anyways. E m pa janm gen anyen avè m non, e zenvite m.

Avèk on carry on yo fè m yo fè m tcheke carry on nan mete l anba avyon an tandiske m pa t anvi fè sa paske m te gen bon ti manje m te gen kakawèt m te gen pistach dous bagay sa yo pou m manje nan avyon an so yo so m jis tcheke bag lan kounye a manje m yo tou ale anba avyon an kounye a m pral oblije manje vye manje vye manje blan yo nan avyon an manje yo pral ban mwen an tandiske m te gen bon ti manje m wi menn. M te gen gato, m te gen sesi, m te gen sela. M santi m nève menm. M te menm gen mango menm. Yow, m santi m vrèman fache wi menn. So, se nan avyon an m ap antre la. M ap antre nan avyon an. Bon, men avyon yo, men kote yo mete salopwez yo. Nou wè, nou ka wè salopwez yo la. Mwa, jan ba li kouy, mwa, nou konn sa deja. Ok bon m nan avyon an la m chita nou ka wè m chita bò kot vit lan e wè wè map gad yon ti fim la bagay wè bagay pa gen moun devan m nan m gen espas pou pye m bagay ou konprann sa m bezwen m byen enstale m la m poze bon anyways de tout fason rezon k fè m pap pale nou pa wè bouch mwen ap bat se paske map pale nan tèt mwen paske bouch mwen fè m mal ou konprann sa m bezwen w la map pale nan tèt mwen paske bouch mwen fè m mal e avyon an gon bri ladan l On vye bri saloprez so m pa telman komsi anvi pale pou nou pa tandem so map pale nan tet mwen pou nou tandem so anyways de tout fason ou wè anyways men bagay nou wè bagay. Wè epi yon lot rezon tou ki fem pap pale se paske anvan m te kite lakay la m pat gentan brose dan m pase m tap fè vit so bouch mwen bouch mwen pa gon bon sant so m pa anvi mete Aviateur an danje avèk sant bouch mwen so e sak fèm pap pale je pa vle tiye le aviateur avèk le sant de ma bouch paske mon bouch nè pa brose tu konpran sam diw lan wè uhmm epi anyways e sa wi. Wè sa se bagay yo banm yo air France yo ban mwen yon headphones bagay yon ti dra pou sim frèt e avèk yon wè avèk yon zorye On zorye m kouche si m vle si tèt mwen ap fè m mal But yeah man men kijan zorye an sanble ala zorye bèl papa But wèè Zorye sa e sa k gen la epi men manje yo ban mwen on bann salopriz manje m ap gad on ti tele pandan m ap manje la vye manje blan avèk on kola bagay a gen manje anyways de tout fason.

Non sno pou ke sou pral rale bwa m rale bwa avènam nan pou pipi lòt bwa avèna twò long m paka moutre nou l nan kamera pase kamera pa pase pou bagay long sa e lè w ka lave men w la lè w ka lave men w lè w fin pipi bat mwen menm. M pap lave menm pase bwa m rele m pa m ou konprann sa m di w lan so m pa bezwen lave men m e je m ap je tande timoun lave men nou tande talè na di konsa mwen e Ilay k ap montre nou fè salòp lave men nou ok lave men nou men kijan w lave men w wè lave men w papa ok lave men w avèk men sa m te kenbe bwa m. Zo avèl Eli map lave ok. Ok uhmm m konnen nou wi bann ipokrit talè na di Eli kap moutre nou fè move bagay bann nanmyez. Ok bon m fèk rive Boston la nou wè snow gad de snow nou wè snow depi nou wè snow nou gentan konnen e Boston m ye look at all that snow that's how you know I'm in Boston nou wè tout snow sa yo gade snow. Ok so Boston mwen la m Boston la m konprann sa m di w lan so la mwen pwal ok so kounya la se valiz mwen map tann valiz m te mete anba anba avyon an. Sou son madan papa ou mèt al anba mwen pa vle wè yo.

Ok bon Banm wè pandan m boston an la banm wè kiyès m pral plumen gen melisa gen radpakaka gen dedwana non tande m back nan town mwen m back boston ou konn sa m di w lan so fòm panse de kiyès m pral plumen pase ou konnen mwen menm demon kote m paka pa plumen e gade je map je tande epa mwen paka bon m ye m pa yon nèg ki kòmsi plumen konsa mwen renmen sèl. e sèl sim gen mennaj m plumen ou konprann sam di w lan m pa m pa yon nèg ki bagay hihihihihihih ete vre hihihihihihih enben vin Baww mèsi pase nou gad video an epi pa bliye abone sou chanèl mwen an kote nou wèl make suscribe lan make sure ke nou al suscribe sou chanèl mwen an e.